Polis nan Jakmèl, patikilyèman SDPJ rive mete men nan kòlèt maten samdi 30 novanm nan 2019 la vè minit 40. Militan Anèl Belizè avèk 7 lòt sitwayen pami yo yon gran frè l Klèman Belizè nan kafou Lavale Jakmèl

Lame sezi 9 gwo zam, 14 telefòn, 2 grenad ak anpil lòt minisyon. Yo te sezi tou 288 biyè mil goud. Ansyen depite Dèlma 3 Ba la, Anèl Belizè ki tap sòti nan gadavi komisarya Jakmèl la akonpanye polis swat yo an direksyon aviyasyon Jakmèl pou l t al pran elikoptè te di, nap site, batay la ap.

te rann li nan Yakimo, otèl ke l ap konstwi tou prè lakou New York, kote yo te fè pèkizisyon, kote yo sezi yon zam nan otèl sa kote l ap konstwi a. E pou, fòk nou di pou, fòk nou make pou Radio Kiskeya, 8 moun yo arete a se Johannes Roberson Harry,

Se tout enfòmasyon sa nou genyen pou Radyo Kiskeya, pou tout oditè Radyo Kiskeya, an ski a trè arestasyon ansyen depite Dèlma Taba la, Arnel Belizèr. Wi, Jedi, pòtpawòl lapolis lan te bay detay ki yo te pale afè de zam.
Pòtpawòl lapolis la, lan kad enfòmasyon ke li te ba nou, Gary Victor, An premye an premye lye, l te fè konnen nan kad pou pasifye arestasyon sa a, li menm pou Jakmèl, se nan kad pou pasifye vi de Jakmèl li menm ki gen yon pwoblèm ensekirite ladan li, men l ta fè konnen arestasyon pou Jakmèl, yo ta arete 8 moun sa yo pou asosasyon malfektè. Avèk konplo kont latifye delika se konsa pòt pawòl la li menm li te bay enfòmasyon kote li tap rankontre jounalis yo nan biwo komisarya jekmèl. Wi men manda komisè gouvènman pòtoprens lan pat pale de moun lòt moun non. Efektivman nou pa konnen nou pa rive enfòme sou kesyon lapolis nasyonal nan vil jakmèl. te gen manda lan men yo pou yo te mete men sou Anel Belizè, men sof, tankou nou sot di, pou lapolis nasyonal, deklarasyon sa yo bay, dapwè pòt pawòl la, Gary Victor, li ta fè konnen se jisteman vil Jakmèl nan antre lekòl la, antre lekòl la kap fèt 2 desanm nan vil Jakmèl. Donk fòtifye vil la, yo fè arestasyon sa. Se enfòmasyon sa ke bay radyo Kiskeya avan tout lòt estasyon radyo ki te la. E èske tout moun yo ta rete avè l yo, yo transfere Pòtoprens?
Wi, tankou nou di madam Liliane Pèpòl, 8 mesye sa yo, yo lan lakou Pòtoprens pou kounye la. Men pou Anel Belizans, sèl depite Taba la li menm, yo te pran wout aviyasyon Jakmèl kote li te ale abò yon elikoptè. Menm se abò elikoptè, lòt moun yo se pa la wout. Di. Ou ka reponn kesyon an, madam? Wi, mwen di w lòt moun yo se pa la wout.

7 moun nan yo, 7 lòt moun nan yo, yo menm se machin yo te pran pou y ale Pòtoprens.
Men, èske se lapolis Jacques Bel pou kont li ki fè arestasyon yo oubyen te genyen? Efektivman, 8 moun sa yo, yo pa nan Jakmèl, yo pa nan komisarya, 7 moun sa yo pa nan komisarya Jakmèl. 7 moun sa yo, yo deja Te yo. Men eske lapolis Jakmèl pou kont li k fè arestasyon oubyen te genyen lòt polisye ki te soti Pòtoprens nan arestasyon?
Lapolis Jakmèl tankou w di eske te gen lòd pou arete Ariel Belizè? Se li menm ki fè l pou kont li oubyen te genyen 2 inite spesyal ki te soti Pòtoprens?
Fòk nou fè remake, arestasyon sa a rive swit a lapolis Nsema li menm ki te rive ansèkle otèl Ariel Belizaire t ap bay konferans, kote Ariel Belizaire li menm te sove. Men, kounye a, li ta pran li nan vil Jakmèl paske li te detèmine pou l vin Jakmèl. E dapre pwòch fanmi li, yo te konseye l pou l pa vin Jakmèl, li menm li te vin Jakmèl. Yo arete l vè minui karant konsa nan kafou Lavale, Jakmèl. Men, lapolis pa di èske vrèman yo te gen manda nan men yo pou yo ta arete Anèl Belizè. Oke. Ahan.
Men, kounye a, ki jan sitiyasyon an prezante Jakmèl? Te di kijan sitiyasyon an ye Jakmèl?
Alo? Kijan sitiyasyon an ye nan vil Jakmèl?
Bon, fòk nou di pandan arestasyon ansyen depite Tabarre la, Arnel Belizaire, te gen anpil moun ki te mase devan komisarya Jakmèl la, men jiskaprezan yo poko fè anyen. Men pou kounya la konn di w Jakmèl li menm son vil tout aktivite reprann kote pa gen barikad ankò tout moun ap tout moun ap vake a okipasyon yo nan vil Jakmèl men sof yo anonse pou lendi 2 desanm nan lekòl ap ap ouvè ap ouvè nan vil Jakmèl. pou pèmèt timoun yo yo menm reprann e al pran pen de lenstriksyon. Byen mèsi Bolo si genyen lòt enfòmasyon wa fèn konnen.
Allo. Wi mwen di w mèsi si gen lòt enfòmasyon wa fè nou konnen. Mèsi mèsi tout zòn oditè ki pèmèt nou tande enfòmasyon sa ki sòti. nan depatman Sidès la kote lapolis nan Jakmèl te pwosede a arestasyon Anel Belizaire. Mèsi Radio Kiskeya, mèsi bokou. Mèsi, se korespondan nou nan Sidès Jeudy Munoz sou arestasyon sa nou konnen ki domine aktyalite wikenn nan. Reyaksyon, nou poko genyen reyaksyon nan klas politik lan tanke tèl, ni pa gen okenn presizyon tou gouvènman an bay. Meri Kòdonatè Kolektif 4 Desanm nan ki reyaji sou arestasyon yè swa nan depatman Sidès la nan Jakmèl ansyen depite Dèlma Tabar. Bon, depi dat sa nou konnen tou 2 kote sa yo, yo vin gen pwòp depite pa yo, yo pa fon sèl ankò. Mesye Arnel Bélizaire, alatèt Kolektif 4 Desanm nan ap poze tèt li kesyon sou legalite demach komisè gouvènman AI an, Mèt Jacques Lafontant ki te lanse manda damne kont ansyen palmantè a ki se dirijan politik tou alòske l ap poze tèt li kesyon sou ka flagran deli. Sepandan Jean Robert Argard, menm jan ak tout moun ki wè yon seri de imaj ak videyo konsènan gwo zam, k ap sikile sou rezo sosyo yo e ki ta pou ansyen depite a oubyen yo te jwenn li avèk li, di lapolis si yo jwenn tout zam sa yo, selon li menm, lajistis ta dwe fè travay li. Men sou plan politik, responsab Kolektif 4 desanm nan di li difisil pou l analize arestasyon sila akoz Ansyen depite a pa t fè pati de yon estrikti politik non, m kwè se yon dirijan politik li gen, li gen yon òganizasyon e kote li konn abitye pran pozisyon. N ap tande alatèt Kolektif 4 desanm nan, Jean Robert Argan ki te pale konsa nan mikwo repòtè nou Hervé Noël. Bon e fò nou mete nou an deyò de fò nou ese pa sibjektif e pou m ta de reponn ou. Si se pou lapolis, lapolis la senpleman pwouve ke li fè travay ke yo ba l fè a trè byen. Mennan eske li a menm li menm pou jije si. Sa ou mande l fè a legal? Sa a se yon lòt kesyon. Nou menm, sa nou gade, nou gade ke genyen yon reyaksyon k fèt, gen demand ak mennen sèten jounalis di yo ke manda sa yo pa lego akoz de se swa le pakè ki fè l. ki pa gen otorite puiske pat gen flagrans pou yo arete nou men mentnan kòm yo wè e yo montre imaj ke nou resevwa o nivo kolektif lan ke ya e dè ya e dè zame de gè ki moun nan pa panse kapab sikile avèl puiske yo ka pranl sou a a a kondisa tou nou panse ke nou pa gen anyen pou nou redi a sa.

lwa yo.
Vwala, se kowòdonatè Kolektif 4 Desanm nan, Jean Robert Argan. Genyen depite an fonksyon a, Odon Bien-Aimé, sou arestasyon sa a, men sa l di, li trè ekstrèmman pridan, li kwè se yon jwèt k ap jwe, n ap site l, ant Prezidan Jovenel Moïse ak yon ansyen alye l. Palmantè a mande pou yo pa melanje batay Anel Belizè di lap mennen ak batay opozisyon an ki se yon batay pasifik. Yon lòt kote, palmantè a mande Lakou Siperyè dè Kont ak Kontansye Administratif pou pa apwouve demand prezidan sena disfonksyonèl lan fè ki bezwen leve sena oubyen yon pati ladan l pou al mete l nan yon otèl nan komin Petyonvil. N ap tande depite Aodo Bien-Aimé sou arestasyon an nan mikwo Ketya Jean Pierre Telor.
M ap di ke m pa kwè ke nan opozisyon an nou gen yon lit ame ke n ap mennen. Nou pa nan lit ame, nou nan yon lit pasifik. E nou kont tout fòm de vyolans nan peyi a. Tout fòm de vyolans. Ni moun k ap tiye moun, ni moun k ap itilize zam, ni moun k ap fè vyolans sou moun. Nou kont tout fòm de vyolans, n ap mennen opozisyon pou nou defann enterè pèp ayisyen, enterè peyi a. Si, dayè tout moun konnen, Anèl Belizè, ansyen depite, ansyen kòlèg mwen, misye se bò kote pouvwa a ke l te ye depi tout tan an. Si pouvwa a gen afè pèsonèl li ap regle ak Anèl Belizè, ke yo regle l, men pa asosye l avèk ni opozisyon enstisyonèl la, ni sektè demokratik la, ni altènativ konsansyèl la. Paske dayè nan tout reyinyon ke n konn ye, nou pa t konn wè l. Nou pa t konn, li pa t konn nan reyinyon avè nou, li pa t konn nan planifikasyon avè nou. E gen moun ki kapab di tèt yo, Èske se pa paske Arnel t ap fè menas kont peyi Lèzetazini ki fè nou menm nan opozisyon an ta panse ke n ap pran distans nou yon fason pou n ta toujou jwenn favè blan, pou n ta toujou jwenn sipò blan nan batay n ap mennen an? Atansyon, si m te bezwen favè nan men blan, mwen kwè ke nou t ap mande l piblikman. Dayè tout sa n ap fè l piblik. Arnel depi avan kwè ke tout moun li se alye e Jovenel Moïse. Se te patizan Jovenel Moïse. Se sak fè nou di li gen pwoblèm avèk Jovenel Moïse, lap rezoud li pwoblèm li avèk Jovenel Moïse. Lè yo te konn yo te konn gen pwoblèm deja yo rekonsilye. E lè yo rekonsilye moun pat konn konnen. E petèt lè lap pran pozisyon piblik ou tande. E semèn sa ou tande li gon pozisyon, lòt semèn li gon lòt pozisyon. Sa vle di nou zòt nan opozisyon wap wè se yon seri de moun ki koyeran, konsekan, ki rete soude e enterè pa gide nou. Ou kwè arestasyon sa a anpil moun panse se ta yon divèsyon?
Mwen m pa kwè ke popilasyon ayisyèn nan nan nivo entelijans Jodi a, ka menm rete e se phtk a li ye, Prezidan Jovenel Moïse a ekip li pran nan fòm de divèsyon sa. Pou kantite moun k ap fè deklarasyon, nou pa sonje fame deklarasyon Rosemond Jean ki te anonse gè sivil nan peyi a? Èske yo te met manda Damne dèyè l? Nou pa sonje tout lòt deklarasyon e de lajwa yo? Nou pa sonje bann deklarasyon vyolan ke mesye sa yo fè ou janm tande gon moun ki te di anyen nou pa wè konbyen moun kap mache tire moun gwo midi a zam nan men yo yo wè yo video bay yo eske nou tande yo arete yo mwen m plis kwè ke e etan done ke Anel Belizaire se te alye prezidan Jovenel Moïse alye ak alye genlè gen pwoblèm yap rezoud pwoblèm koz yo men sa pa gen anyen a wè a nou menm nou zot de lopozisyon se de moun ki gen pwoblèm lè pou madanm a mouche ki gen pwoblèm pou moun ki vwazinaj Ou ka mete Olaf si w wè yonn ap tiye lòt, men ou pa fèt pou antre ladan l ofon paske lè yo rekonsilye lannwit, ou p ap menm konnen. Sa vle di pou mwen menm e Jovenel Moïse, Anèl Belizè, se madanm ak mouche ki gen ti pwoblèm a yo, an nou kite yo rezoud pwoblèm a yo e lè yo rekonsilye nou p ap menm konnen menm.
Depite Cerca Cavalla a Odon Bien Aimé, fòk nou di direktè ezekitif rnddh la avan yè depi lè pakè Pòtoprens lan, komisè gouvènman Ayan, Mèt Lafontan, te soti manda a kont ansyen depite a te pale nan menm sans non. Li te montre yo menm nan rnddh yo pa preyokipe lè ke se 2 alye ki ap regle afè yo, se konsa li te kalifye sa kap fèt la, li te tou pwofite tou denonse 2 dirijan nan opozisyon ki pa janm leve ti dwèt yo konsènan lòt. Se yon ansyen polis ki vin tounen yon chèf gang ki ap fè masak nan plizyè zòn nan kapital la, Jimmy Chérizier alyas Barbecue, e yo pa janm denonse l, daprè sa direktè egzekitif rnddh la te denonse Mesye Pierre Espérance nan mikwo n. Pou kounye la se sa sèlman nou genyen kòm reyaksyon konsènan arestasyon Mesye Bélizaire. E fòk nou di, bon, tout moun konnen tout aktyalite mesye Belizaire te fè, 18 novanm li te nan lari, deklarasyon l fè epi rive ak manda sa a. Men an menm tan, gen de kesyon ki pa ka pa poze e se la tou, se sa yo di, ici comme ailleurs, sa vle di, ni nan dosye sa a ni nan lòt, kit se kesyon koripsyon, kit se kesyon pou goumen kont gang ame, ebyen gouvènman sa a ki gen nan tèt li Jovenel Moïse pa kredib. Li gen anpil demonstrasyon pou l ta fè e fòk li ta leve trè bonè pou l ta konvenk moun ki wè, ki gen wè avèk zye yo, je klè, ke efektivman l ap mennen batay kont koripsyon, efektivman l ap mennen batay kont gang ame, puiske se sou li menm peyi a vin gangrennen nèt avèk gang ki achte peyi a lajan kontan, se pou la premyè fwa e menm nan peryòd operasyon Bagdad lan, Moun te kapab sikile, e kesyon gang yo, yo te sikonskri nan zòn metwopoliten an, e nou konnen lè Preval te rive sou pouvwa a, pwoblèm sa a ta pral rezoud. E apre sa, se sou gouvènman sa a, dezyèm gouvènman Tèt Kale a, efektivman kesyon gang nan vin pran yon dimansyon nan kapital la e nan peyi an. Sa, nou pa janm wè sa. Kote y achte de zòn lajan kontan, yè deja n t ap di sa, e detanzantan nou raple tout moun sa. Bisantnè a, kote k gen toutan biwo pouvwa leta sa yo, kote k gen primati, kote ki genyen palman ayisyen an, kote ki genyen biwo edh, kote ki genyen gwo komèsan, kote ki genyen yon ekip enstitisyon piblik tankou prive, antrepriz, ebyen moun pa ka pase la, kote gen pi gwo mache peyi a, e gouvènman pa janm fè anyen, li kwaze bra l. Okontrè, nan mwa fevriye a, yo te tante itilize nèg ak zam sa yo ki gen yon lòt Arnel nan tèt li, kou ou konnen, ki te fè demonstrasyonn fòs avèk zam li sikile nan tout Pòtoprens. E anyen pa t rive yo. An apre yo vin rakonte nou de istwa pou fè timoun dòmi e ke lapolis pa t ap pran nan pyèj pou l t al eseye vanyen yo pou te gen gè sivil e pandan ke yo defile nan lari Pòtoprens. E anplis de sa tou, tout moun konnen gouvènman sa a pa gen ankenn pwoblèm ak kesyon zam. Paske non sèlman l voye chèche de mèsenè nan peyi etranje ki antre san yo pa pase nan imigrasyon e ki yo fè konfyolo ak Etazini, yo fè yo retounen lakay yo, yo kouche bò kote pisin yo, y ap manje barbecue san ke anyen pa rive yo. Kote yo mete figi lajistis lan plat atè nan dosye sa, sa pa fè yo anyen. Answit minis ki te responsab la l toujou nan plas li. Sa vle di ke prezidan pa gen okenn pwoblèm avè l. Tout moun ki bò antouraj prezidan non yo site, yo pa janm mete yo atè, yo pa janm mete a dispozisyon lajistis, pa gen ankèt ki rive. Donk nou konnen yon moun ki lojik, yon moun ki nòmal, yon moun ki reflechi. Li pa ka kwè gouvènman sa ka mennen batay kont gang ame se manti se pa vre vin jwenn menm non moun ki pwòch pouvwa ki te site nan dosye mèsenè la youn ladan yo men kounye la sou kabann lopital nan peyi etranje paske l t al negosye nan non pouvwa avèk 2 gang pou te ba yo lajan e l bay tou lè 2 gang advès yo lajan e youn ladan yo tire l yo di pou yo ba l leson e gouvènman an pa ranke li pa pran distans li a bagay sa yo pa di anyen donk nou donk se klè se pa batay kont afè e gwoup gang ame se pa vre se pa gen ankenn politik piblik pa gen anyen. e gouvènman ap fè li pa gen pwoblèm ak sa okontrè li sèvi avèk yo e nan de ka li menm alimante yo kite ke yo bloke e tout e yon pati nan peyi a yon bò nan peyi a soti depi matisan rive jous e grandans epi kounye a la yon lòt depatman kle Nan sa ki konsène alimantasyon kapital la ki se yon gwenye, n ap pale de depatman Latibonit, li kite yon lòt gang pran ni. Bon, men yo sot manke touye yon depite nan Latibonit lan, depite Fritz Chéry, yo kidnape l avan yè la nan semèn sa a menm. Donk, otorite pa janm parèt yon nòt pou laprès sou sa. Donk, nou si ke se pa sa, gen lòt pwoblèm. E sou kesyon koripsyon, n pa bliye pale de sa menm. Paske kit nou pran dosye kit, kit nou pran dosye dèmalòg, kit nou pran kèlkanswa dosye nou pran se koripsyon toupatou. Bon, anplis de sa vitès k ap mete sou yon seri de dosye, tankou pa egzanp Sogener lan, epi pandan ke yo mete nan frijidè de dosye e tankou e Petro Caribe. Donk, nou kwè ke gouvènman sa a vrèman si gen yon gouvènman ki pran tout moun nan peyi a, Pou de kadav sovaj, se byen gouvènman sa a, ki panse ke pa gen ankenn moun ki gen lespri nan peyi a, se yo menm sèl ki gen lespri. Donk kesyon afè zam nan, l fè mikalaw, komès zam gaye, e tout moun konn sa, e premye moun ki konn sa e ki konsène, se moun ki genyen direksyon peyi a nan men yo. N ap fè w premye kanpe.